Mwen m pral lage Pwofèt Mackenson kabinè enstriksyon. E m anonse laprès sa, Pwofèt Mackenson pran w nan yon konplo, mwen m pral anonse m pral lage Pwofèt Mackenson. Pa ki mwayen?
Jodi an, 1, M felisite komisè lan ki voye dosye a kabinè enstriksyon. Dosye Mackenson nan, se yon dosye enstriksyon. E l se yon dosye tou ministè de lenteryè ladan l, pa rapò de ajans. Nou konnen se sèvis afè politik. DAPH, ki regle bagay sa o nivo ministè de lenteryè, e tou nou pral mande jij enstriksyon pou l mennen yon enstriksyon sou Claca Paul, paske se Claca Paul ki te fè yon swivi avèk Prophète Mackenson, nou wè se menm Claca Paul sa ki dirije pa yon gwoup mèsenè k al pote plent pou Anel Remy, e jodi a tout moun konnen Prophète Mackenson pa zanmi m, men nan kad abitrè n ap bay nèg la sipò. E jodia si m pral si tout bagay la wi e nou la près pran l o serye. Si pastè Miskaden pa nan konplo a ke l parèt. Mande pastè Miskaden pou kisa l divize a pwofèt Makenson pou 23 milyon de goud Didier Frise mete bay. Dosye a e pa dosye ajans. Se mwen k pale. Dosye a son. Dosye de sak pi yit sak pi fò. Profèt Mackenson li pwonnen yon konplo dat piyanp ke l pa konprann. Eske yo konn arete moun pou moun? Mwen m leve men m devan le Senyè. Jou m fè manti sou moun m dwe pase a tout pitit mwen. Profèt Mackenson ni de prè ni de lwen pa konn anyen de bagay kòb ajans. Sof ke nèg la t ap fè yon maketing pou yon ajans. Kote pwopriyetè lan? Eske w wè l janm arete? E la m pral di w, komisè gouvènman fè yon travay serye, m felisite Patterson Doval ki voye l kabinè enstriksyon. Dosye pwofèt Mackenson nan se yon dosye enstriksyon ke li ye. Si n arete pwofèt la fò n arete non sèlman moun ki fè l an zanmi pdg ajans lan e non sèlman fò n arete lokal, mèt lokal kote ajans lan te stab la e twazyèmman fò n sinifye ministè de lenteryè paske nan kad ajans se ministè de lenteryè ki voye l bay laprezidans. pibliye l. Se la m pral pale avè w la, dosye a mande on enstriksyon. Men m ap di fanmi Pwofèt Mackenson, Ti Youri pral pot sipò l. E m pa bezwen okenn avoka. E dosye Pwofèt Mackenson se yon dosye politik pou trete l politik. Se pa dosye bri. Jodi a, klaka po l, li pa nan mawon. Klaka po l, li isi.
Ti Youri, kote w jwenn enfòmasyon sa a? Ou fè konnen se Miskaden ki ta dèyè tout sa ki rive Pwofèt Mackenson.
Miskaden aktyèlman la li gen yon nèg nan Ede ki se bò frèl lap taye sèl ki rele Simon Vil ki nan ona mennen ankèt. Mackenson kandida pou senatè lwès. Simon Vil nan Ede kandida. Al mande pastè Miskaden kiyès kap vòlè kòb ona bali se pa Simon Vil. Simon Vil se manb Ede li menm avèk ansyen komisè vòlè kabrit la ki te arete m nan Jak Lafontan. Tou lè 2 nèg sa yo se manb ede Jacques Lafontant kandida pou Dèlma. M konnen pèp Dèlma pral ba l kanè paske nou pa ka pran yon machann kabrit, yon vòlè kabrit pou mete l depite. E dezyèmman, Simon Vil kandida pou Lwès ki se alye pastè Miskaden. Èske w la? Jodi an nèg la viktim. Mwen, m garanti sa. E m mande tout fidèl pwofèt Makenson yo. pa bezwen yon goud nan men nou. Mwen, m pral defann nou jis o nivo kabinè enstriksyon. Jodi a, m ap mande jij enstriksyon ki pral gen pou pran dosye sa a, silvouplè, twa bagay m ap mande w e w ap jwenn verite a. Premyèman, sinifye Ministè de Lenteryè atravè DAPEH, ki se Direksyon Afè Politik ki bay ajans yo papye, al gade pou wè si non Mackenson nan domèn ajans. Non! Mwen Marenson pran nan yon konplo se li kap mennen tout tiktokè yo la se li ki gen hit la nan menl la nan moman an pa bliye profèt Makenson li fè yon sèl avèk pastè Marco e pastè Marco gen entansyon kandida kel poko parèt kounya men Miskaden li son etènèl kandida kap brase nou konnen Miskaden pran kòb nan men Jude nan dènye eleksyon li pran kòb nan men Moïse li pran kòb nan men Jovenel. Li te ankese e l kase ponyèt moun nan bagay legliz. E jodi a, podyab Makenson se pwòp Makenson sa ki te vin pote l. Men ou pa ka pote yon raketè tankou Miskaden. L ap pyeje w. Mande Makenson pou ki sa l divize avèk Miskaden. Al gade pou wè nan tout bagay Miskaden yo, èske ou wè Miskaden? Eman de Muscadin sil pa konn Simon Vil, anplwaye ona, manb ede. Eman de Claude Joseph sil pa konn misyon kòm manb ede. M pral baw 3 potansyèl kandida ede genyen ki se alye Muscadin. 1, Nou gen ansyen sekretè jeneral primati an sou Jovenel la e sou Ariel Henry an ki kandida pou nò, manb ede. 2, Nou gen Simon Vil, bò frè Muscadin. manb ede e 3 nou gen avoka nan ale kap vole plis tè delma a la pou miskaden ki se jak lafontan ansyen komisè ki nan bawo mibalè e mennen ankèt si lafontan pa nan bawo mibalè. Ou pale de yon sòm lajan ki divize pastè miskaden. 23 milyon de goud ou pa yon sòm e m kore sa m di w nan yo tap fon bagay 3 èm e 3 èm sa kraze.
Kès ki bay kòb la ankò? Miskaden gen 23 milyon de goud nan men l. Yo kraze 3 èm sa. E 3 èm sa sil fè 2 lòt manifestasyon m te garanti w Didier ta pral ale. Mwen m se Didier Rouge, m se Wilner Rouge m aka kache w. Dayè e sou platfòm pouvwa m pral nan eleksyon pou senatè. E pouvwa tou map kouri.
Aktyèlman nan map pale avè w la gen 2 gwo kandida sou le teren la pou pouvwa. Gen Michel Martelly, gen Wilner Joseph. Garanti w sa yonn ap prezidan ladan. Ou nan Michel Mateli? Aa tande m Lè w di Michel Mateli ou di Didier Al mande Didier si l pa rankontre Michel Mateli Mande Vlad si m pa t nan rankont lan Aktyèlman la nèg yo gen yon grenn kandida pou senatè l rele mwen menm E m gen yon grenn nèg tou k ap vin la pou lwès la kòm avoka ki se mèt Caleb Jean Baptiste Twa senatè yo gen tan la Ou vle m ba ou yo twa senatè pouvwa a gen tan la Make sa m di w lan. E jodi a konbe? Jodi a 31. Jodi a 31. E make sa la près. Prezidan ap soti yonn nan jwè sa yo. Mateli anben Wilner Joseph. E 3 senatè lwès yo ap gen Atwòs Rockfam. Ay map pale senatè pouvwa yo wi. Atwòs Rockfam. Nap gen Caleb Jean Baptiste. Eleksyon ki pral fèt la malere pa al ladan. Ou wè mwen kòm malere ki pral ladan? Aktyèlman map montre ou wè tout papyem. Mesye tout papyem. Kote m pral gen 500 mil goud m pral bay nèg manje. Fòk gen te yon gwo kandida. Nan minit m ap pale avè w la, men tout papye m gen tan oke, wè, kazye m, men, rezidans mwen, wè, sa m ap montre nou, wè, tout papye m nèt. E gade pou w wè, m ap montre l, men. W ap bezwen 1 milyon de goud pou kandida pou prezidan. W ap bezwen 500 mil goud pou senatè. W ap bezwen 250 mil goud pou depite. Pwofèt Makenson li pran nan yon konplo nan antouraj li. Mande Clark a polsye pou yon tiktokè se pa Mahenson ki bal li, li menm Melissa. E mande Clark a pol se pa li menm ki te fè Makenson rekonèt moun yo. Men pwofèt Makenson ou pa zanmi m, ou pa frè m, ou pa alye politik mwen. Yon frè ou pran nan yon konplo menm Anel Remy pa ka defann ou nan konplo a. Tande m. Anel Remy fè dwa. Men gon konplo politikman li pa konprann. Misye pran yon konplo anndan antouraj li. Mande fanmi Pwofèt Mackenson poukisa Miskaden nan 3 èm nan kouri kite Pwofèt Mackenson. Al gade pou wè nan tout kòb kap bay, kap remèt, Pastè Marco gentan remèt 17 moun kòb. Podyab Pwofèt la. Ki Pwofèt Mackenson ki ta pral ta pral pran 320 mil dola ameriken nan men moun. Nèg la pran yon konplo a paske l pa konn kòb pou l ret la. Amen. Mesye, mesye, podyab, wè komisè Patèson Dòval, se yon nèg ki vin fè yon gwo travay anndan pakè a. Dosye sa depase l wap wè li voye l kabinè. Dosye sa mande enstriksyon. E si jij la vle yon bon ankèt vre, fò li voye rele 3 moun sa yo, 1, pastè Miskaden, 2, mèt Ajès la, 3, Klaka Pol. Klaka Pol. E jodi a. Mande moun yo se moun katye popilè yo, Anthony Wilner Joseph anbe Mateli, epi Ti Youri, m garanti nou, m mèt wè zam nan men viv ansanm m pral pran yo mwen menm. Depi m fin se nan dyalòg, e sèl nan dyalòg ki ka retire l. E m ap lanse apèl sa a, bay ti mesye a zam yo, e bay leta zam ou wè k nan men. Viv ansanm yo, se sèl yon president la repiblik ki ka retire li nan dyalòg. M felisite moun plato santral yo, spesyalman moun mibalè yo ki rantre nan dyalòg. Gen nèg ki pral di, a youri a pa kriye gang, e ke w pa t vle wè gang. Non. Jodi a, moun nan kan yo ap mal viv. Moun nan kan yo, yo p ap byen viv. Lè leta kanpe l ba yon moun nan kan 100 mil goud, sa 100 mil goud ka fè? Yon moun ki pèdi? Yon apatman ki prèske nan 3, 4 mil dola ameriken plizyè bagay ladan l. Men jodi a m ap di moun lwès. M se pitit geto m toujou di yon nèg sa m se pitit Matis 105 èm avni Bòlòs. M ap mande Krisla, m ap mande Bougòy ti lapli, mesye yo. Nou kòmanse fon ti lapè, nou poze poze nèt. E m lanse apèl sa tou bay CEP a. K ap fè yon diskriminasyon ki pa ouvè sant de vòt. Sa yo rele CIV pou moun ki sot Matisan yo. Kafou a pral ouvè sant Dèlma. Aktyèlman pandan m ap pale a la, gen moun ki pral di a, Youri trayi. Non. Aktyèlman la wè, m sot al ranpli l Dèlma. Pou ki sa m ranpli l Dèlma? Men moun katye popilè yo fò yo gen kote. M ap mande CEP a menm si bò baz IDMO a li ta mete yon CIV pou moun ki sot Matisan, Fontamara, Kafou. fou o mwen yo gen dwa yo moun katye popilè yo gen dwa yo jodi a e pa tout moun kafou ki se wi mèt ki se manb viv ansanm se pa tout moun ba dèlma ki se alye viv ansanm gen gran entèlektyèl anba e jodi a map redi w sa ankò yn fwa se pa nèg yo k fè zam se pa leta ann pran egzanp bò lakay lanmò sanjou nou pral klè laprès. Poukisa dwan mal pase a leta paka fè resèt epi dominiken ap ouvè mache. Fò n al klè nan se sou sa kap fèt la. Fò n gen kouraj.